Istwa sa a vrè, an nou swiv ki sa k pase yon predikatè k ap preche levanjil. An nou swiv. Medam e mesye, videyo sa a li gen anpil bèl leson ladan l, sitou nou menm ki kretyen k ap sèvi Bondye. An n pa pran sèvi Bondye a la lejè, sitou nou menm ki aple pou pote non Bondye patou. Nou gen jèn predikatè sa kap preche levanjil, li gen volonte pou l preche levanjil men li pa gen anndan, li pa gen onksyon. Nou gen yon malfektè nan zòn nan k tande levanjil sa preche, li santi li pa ka rete endiferan pou l pa vin twouble predikatè a. An nou swiv lòske predikatè a wè malfektè sa parèt, predikatè a pè, predikatè a tonbe nan lakrent. Epi malfekte ap pale. Li di eske ou reyelman kwe nan Bondye wap pale de li a. Misye di wi mwen kwe nan Bondye map pale de li a. Malfekte a di non. Bondye wap pale de li a pa egziste. Li di ou kapab fe mwe reyelman si Bondye la egziste. Misye di yes. Bondye kreye la nati. Epi konya la wap mande m poum pwouve w ankò, kisa w vle m moutre w ankò? Epi malfektè a tounen ap pale ankò. Li di m di w Bondye pa egziste. Predikatè a di men ou genlè pa gen bon konprann. Dieu existe Mesye kite m preche tande Kite m preche levanjil Epi malfektè a ap gade Humm Malfektè a premye sa l anvizaje li pral disparèt Speaker ki predikatè a ap preche a nou swiv e ki pral fè predikatè a pè pi plis. Li soufle li pandan 3 fwa. An nou swiv. Nou wè? Satan pwisan, men Bondye tou pwisan. Epi, epi, malfekte ap ri, epi predikatè a kòmanse tron, twouble. Li kòmanse tranble. La krent anvayi l, la pè anvayi l. An nou swiv. Epi li di, kote spikè k te la a? Li pa la ankò. Misye di, predikatè a di, wi m pa wè l non, m pa wè l non. Predikatè ap tranble. Epi l di kounye a la, w ap di m Bondye egziste? Mentnan deny Jesus. Renye Bondye w la. Misye di, I'm sorry, I cannot deny Jesus. Misye di, bon m di w, malfektè a di, bon m di w renye l ou di non. Misye di li pap renye Bondye. Li di ou wè, m pral fè w wè. Li rale bagay sa a ankò, li soufle pandan 3 fwa. Li alonje l sou misye, epi yon eklè fèt, li gen tan frape misye. Misye gen tan pèdi konesans. Konesans evanjelik la misye wè a on la bay on souri. Gade. Li lage bib la atè. Epi se kom si yon espri de fou gentan atake predikatè. Medam se mesye sa gen an pil bel leson la dan. Men nou gen om de Dieu sa kap avanse. On pwisan om, on vayan om. Malfekte a gentan sou menl paske gen om pwisan kap antre nan zon la. Ki gentan antre nan espas sa. Epi l depoze men sou. tèt predikatè a, epi l retire espri ki te gen tan anime predikatè a, espri fou a. Predikatè a tèlman etone, tèlman sezi, paske l pot ko janm konprann sa ki te rive l. Epi, malfektè a ap gade, li panse se menm bagay. Li panse se piti mis san gadò. Li di konsa, Kisa ou vin fè la, mesye? Kisa w vin fè la a? Epi, òm de Dye a ap gade l. Li rale ti bagay maji l la, li soufle l pandan twa fwa, epi li pral tire l sou pastè. Hein? Rien ne pourra vous nuire. On bal pa pati. Epi pastè rale l nan men li pow nan tèt li. Epi l voye l jete. An nou swiv sa k pase malfektè a konnya, espri distraksyon an, li atake, li fwape malfektè a mentnan, se malfektè, e sa k fè yo di w, tou ke w fouye pou zanmi w lan, ou menm kapab tonbe ladan l. Malfektè sa pa t vle tande pale de Bondye, mentnan an nou swiv se li menm, ak tout espri fou a. Pastè a ba li yon ti liv. Ti liv la di ke Jezi se Bondye. Jezi se Bondye. Li di misye, m mèt ale? Li di, yes, you can go out. Jesus is Lord. Jezi se Bondye. Kounye a, se li k ap mache bay mesaj la. An nou sou. Kounye a, pastè a vire sou byeneme frè a, epi moun fou a menm ap bay pawòl la. Li di fè w lapriyè. Lapriyè tande? Se paske w manke lapriyè, antanke yon evanjelis, ki fè ou fwape. Swaye fèm. Oke? Li di, Ebyen, pa gen pwoblèm, kenbe konsèy yo, mwen kwè ke y ap itil ou. Medam e mesye pa bliye abone pataje emisyon sa lè w fè sa se sèl fason ou kap ede nou pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an e nou kwè ke ou pap regrèt lè nou lage yon videyo se ou kap premye viv li babay.